Menm si Vinicius pran frap, men kisa li fè nan match la? Real Madrid jwenn yon nouvo strateji pou atire Kylian Mbappé plis, Federasyon brezilyèn nan di bal Ancelotti, Real Madrid tounen ak fòs sou dosye Filumino a, dirijan Bayern Munich yo fè dirijan Barcelone yo friz. Se tout enfòmasyon spò sa yo ak lòt ankò nou pral devlope pou ou N ap mande w pou toujou rete konekte ak RTK News Mondyal pou toujou rete enfòme epi fòme. Pa bliye abòne ak paj la epi like li tou. Toujou kite yon kòmantè pou w di ki kote w ap tande nou. Epitou, nou toujou pran yon plezi pou nou enfòme w de tout sa k ap pase nan mond lan. Sa k pi bèl la, enfòmasyon w te mèt a zoulboutou, n ap pote l nan de tande w epi nan de gade w. Yon lòt fwa ankò, bagay pa vle wè moun nwa sa a rive sou antouraj Vinicius. Nan match Brezil fas Gine a, Seleçao a te jwe ak ekipman nwa pou lite kont diskriminasyon sou moun nwa yo. Nan match la, Vinicius Junior te parèt kòm lidè ekip Brezil la, se li ki te jwe ak nimewo 10 la e se li ki te premye tirè ekip la. Match la te fini 4 gòl a 1 nan avantaj ekip Brezil la, Vinicius make dènye gòl lan nan 88 tièm minit de je sou penalite. Ebyen, malerezman, gen yon zanmi Vinicius ki sibi yon aksyon konsa pa yonn nan gadyen estad la. Zanmi Vinicius la ki se Felipe Silvieira, mesye sa fè konnen nan moman li tap antre nan estad la, gen yon ajan de sekirite ki di l leve men l, epi li lonje yon fig ba li. Mwen panse nou tout kap gade videyo sa konn kisa aksyon sa vle di, nou tout konnen ki bèt ki renmen manje fwi sa. Humm. Selon enfòmasyon plizyè medya espanyòl rapòte, aprè aksyon sa, gen 3 lòt manm pèsonèl Vinicius te pete lobo ak ajan sekirite sa, se lapolis ki vin mete ola nan bagay la. Toujou selon menm eleman defòmasyon sa yo, medya espanyòl yo fè konnen staf Vinicius la al depoze plent nan pòs polis pou sa, tandiske direksyon stad la ap defann anplwaye li ki se ajan de sekirite a. Aksyon sa pase nan vil Barcelone nan peyi Lespay nan stad Front Stadium nan. N ap kite dosye Vinicius Junior a pou nou travèse nan ekip Real Madrid la. Real Madrid retounen sou dosye Firmino a ak yon fòs la a fanatik yo. Dirijan klèb foutbòl espanyòl la wè li kapab dòmi deyò paske li poko kapab jwenn yon antant ak nimewo 9 yo yo te fikse avan yo. Roberto Firmino kontra l ap fini ak ekip Liverpool la fen mwad Jen an. Pou sezon sa a li make 13 gòl e li delivre 5 pas desizif. N ap raple w atakan brezilyen 31 lane a gen FC Barcelone ki te gentan enterese ak li, sa ki vin fè Real ak Barcelone nan gwo kous pou Firmino. Men dènye eleman enfòmasyon yo fè konnen Firmino plis enterese rejwenn ekip Real Madrid la, sa anpil moun ap rele. Gran lakou a. Nou gen atakan espanyòl la li menm nan, nou vle pale de Roselu, Real Madrid toujou sou dosye a, mesye sa atire dirijan Real Madrid yo aprè yon bèl sezon li fè nan ekip Espanyòl de Barcelone nan, li make 16 gòl nan 34 match Liga, men malgre sa, Espanyòl de Barcelone desann nan dezyèm divizyon, donk si Real Madrid oubyen yon lòt klèb pa pran Roselu la, se dezyèm divizyon li pral jwe sezon pwochèn. Men jiska prezan pandan nap pale a la sib nimewo 1 dirijan klub football Real Madrid yo se Kylian Mbappé, lentènasyonal footballè atakan fransè. Enfòmasyon yo menm gentan fè konnen Mbappé pral touche yon gwo lajan nan Real Madrid. Gen yon medya espanyòl ki rele Relevo ki asire fanatik yo ke Real Madrid prefere siyen Mbappé lib sezon pwochèn. Toujou selon menm medya sa, Florentino Perez gentan deside prim transfè l ap bay Mbappé a si tout fwa li pa ta renouvle kontra l ak psg. E li fè konnen Mbappé ap touche 100 milyon ewo, humm! Se pa ti koze non fanatik yo. Pa bliye, se si Mbappé vini lib l ap jwenn tout lajan sa. Gen lòt enfòmasyon ki fè konnen Real Madrid fèk jwenn yon nouvo strateji pou siyen Mbappé la, kote yo di y ap fè Zinedine Zidane tounen nan ekip la pou yo kapab atire atakan fransè a plis, paske yo estime Zidane se yon antrenè Mbappé renmen anpil. N ap raple w nan kondisyon Mbappé te bay psg pou pwolonje ak li an, li te mande pou fè Zidane vini nan tèt ekip la. Toujou selon menm eleman de rapò yo, Real Madrid se ekip Zidane ap difisil pou l ta refize, paske kotch fransè a gen yon lanmou ki vrèman fò pou klèb foutbòl espanyòl sa a. Pandan n ap pale konsa a, Si nap fè yon analiz, Real Madrid kapab pèdi Mbappé, ebyen kòman? Florentino Perez di lap tande Mbappé lib poul pranl gratis, epi lap bay yon prim transfè 100 milyon euro, tandiske Paris Saint Germain li menm di olye li kite Mbappé lib pou yo pranl gratis, li pito vann li nan merkato sa. Sa vle di nenpòt ekip ki gen lajan ka pase men pran jwè a la, paske psg se sou vann li kanpe. N ap kite ekip Real Madrid la pou n travèse anndan kè ekip foutbòl Barcelone nan. Nou gen jèn atakan fransè a Ousmane Dembélé ki fè gwo deklarasyon sou avni li. Dembélé deklare kòman li santi l alèz anndan klèb foutbòl Barcelone nan e nan moman n ap pale a la reprezantan l ap negosye ak Barcelone pou li renouvle kontra l jouk pou lane 2027. Pi lwen Dembélé di ekip Barcelone nan se yon fanmi li ye pou li, li renmen Barcelonè yo anpil paske yo kalme yo e li fè konnen te gen klèb ki t ap negosye avè l men li pa kwè li pa wè li menm ki pral kite ekip Barcelone nan. Pou n fini Dembele deklare gen anpil moun ki panse l ap negosye ak psg li pa konn si se paske se fransè a Dembele di li pa gen okenn rapò ak klèb foutbòl fransè a. N ap raple w sezon an Dembele make 8 gòl li delivre 9 pas desizif nan 35 match li jwe pou ekip la e jiskaprezan Dembele se youn nan pyès enpòtan anndan ekip Barcelone nan. Yon lòt bò, dirijan Bayern Munich yo fè tout dirijan Barcelone yo friz ak yon deklarasyon tèt chaje la. Jan nou tout te konnen l, dirijan Barcelone yo te fikse milye teren alman an, Joshua Kimmich, ki pou ta vin ranplase Sergio Busquets nan ekip la sezon pwochèn. Ebyen, dirijan Bayern yo sot fè yon deklarasyon la pou retire bagay sa nan tèt dirijan Barça yo. Milyo tere 28 lane a te anvi rejwenn klèb foutbòl espanyòl la vre, men domaj li pa ka pran desizyon yo konsa konsa paske li sou kontra ak ekip Bayern nan toujou, kontra sa kap bout nan ane 2025. Dirijan Bayern Munich yo deklare ke Kimmich se yon pwen fiks absoli pou yo, se yon lidè nan ekip la e se twazyèm kapitèn yo, pi lwen yo di Kimmich tèlman gentan rapòte tit avèk yo, e l ap kontinye chanpyon ak yo. E pou n fini, dirijan Bayern Munich yo deklare ke Joshua Kimmich nan plan yo pou avni klèb la epi pou yo konstwi yon ekip otou de li menm. Aprè deklarasyon sa a, coach FC Barcelone nan ki se Xavi Hernandez grate tèt, paske se yon jwè li di li renmen anpil anpil, kounye a Barcelone gen yon sèl sib la, ki pou ta ranplase Sergio Busquets nan anndan teren ekip la ki se jèn brezilyen an nou vle pale de Bruno Guimaraes ke dirijan klub football Barcelone yo te fè konnen yo prè pou dekese 100 milyon euro pou li antouka nap tann nap kite dosye Barcelone nan poun travèse nan peyi Angleterre gen yon jwè Chelsea la ki sou wout rejwenn ekip Newcastle United la jwè sa a Se jwè ki te koute Chelsea yon voum lajan. Non jwè sa se Marc Cucurella, selon yon medya anglè, Newcastle fè yon òf 35 milyon ewo pou lateral espanyòl 24 lane a e kotch Chelsea a, Mauricio Pochettino vle pou jwè a ale pou montan sa a paske li pa bezwen l nan efektif li a. Tandiske Chelsea li menm te achte Cucurella nan men Brighton Albion pou plis pase 65 milyon. Euro, e se ap yon gwo pèt pou ekip Chelsea a puiske li fin depanse tout lajan sa achte yon jwè epi pou jwè a li menm fè yon sèl sezon pou yo ki pa menm bay yon bèl pèfòmans epi men li pral vann jwè sa pou anviwon mwatye kòb li te achte l la. Gen plizyè lòt jwè Chelsea ki sou wout kite ekip la pou al jwe nan peyi Arabi Saoudit, nou jwenn Hakim Ziyech, N'Golo Kante, Edouard Mendy ak Romelu Lukaku. N ap kite dosye Chelsea a pou nou travèse nan federasyon brezilyèn nan, Seleçao a nou konnen ki gen 6 mwa la san antrenè la, ap chache mete yon kotch rapid vit pou pran tèt ekip la. Malgre kotch italyen an Carlo Ancelotti vle rete anndan ekip Real Madrid la, sa pa anpeche li toujou rete kòm antrenè favori pou federasyon brezilyèn nan, Gen plizyè jwè brezilyen ki di yo vle pou Ancelotti vini nan tèt seleksyon brezilyèn nan. Nou gen Richarlison ki deklare si Ancelotti vini nan ekip la, se t ap yon fenomèn paske li t ap make gòl e chak match li jwe. Rodrygo Goes li menm deklare li bezwen pou ekip la jwenn yon kotch fiks pou yo prepare Mondyal 2026 la e li t ap santi l alèz si se Ancelotti ki vini. Prezidan konfederasyon brezilyèn nan nou vle pale de. Ednaldo Rodriguez deklare ke l pap abandone e lap goumen pou sa, li vle kontinye diskite ak moun ki konpetan pou pran tèt seleksyon an definitivman e li fè konnen pou le moman plan A a se Carlo Ancelotti paske tout jwè brezilyen ki travay ak li deja yo di ke mesye sa a se yon jeni e sak poko travay avèk Ancelotti yo mande pou yo jwe ak li e pou n fini Ednaldo Rodriguez deklare ke Ancelotti se antrenè ideyal ekip nasyonal brezilyèn nan. Kounya, jan nou konnen l nou pral reponn a kèk kesyon fanatik yo te poze nou. Se toujou yon plezi pou tout staf RTK News Mondyal la reponn ak tout kesyon fanatik li poze li a kè kontan.
Bonswa RTK News Mondyal. Bon travay bon travay wap fè a m swete Bondye ap baw plis jou pou ka kontinye fè travay ou byen. Bon yon ti enfòmasyon map mande w. Ou te di w sa lòtrejou, ou pa te janm banm enfòmasyon sa. Nan ki ekip Marcelo ap jwe pou mwen silvouplè silvouplè. Pou fanatik ki te mande nou nan ki ekip Marcelo Junior ap jwe a, e men zanmim nap fè konnen Marcelo ap jwe nan peyil Brezil anndan ekip Fluminense lan. Bonjou bonjou bonjou non pam se meridyen map koute nou depi sen michel de latalay mta renmen konnen kòman dosye neyma ap evolye eske lap prè poul vin nan baselòn tout bon vre ou di mwen si kouz Finansye a eske sa ka anpeche anpeche l vini ou diwens dirijan yo pa enterese a li silvouplè. Pou fanatik ki te mande nou eske Neymar kap ap kapab tounen anndan ekip Barcelone nan e mezanmi m ap fè yo konnen Neymar Junior te pwopoze dirijan Barcelone yo sa yo te refize l men nan moman an yo te plis fokis sou retou Messi a kounye a nou pa konnen si yap tounen sou desizyon yo men Pa gen anyen ki montre yo enterese ak Neymar.
N ap di w bonswa e RTK Mondyal. M ap koute w, m tou ap swiv ou depi Anzin nan depatman Grandans. Silvouplè m ta renmen mande w ant chanpyona Arabi Sawoudit nan avèk chanpyona MLS la kisa ki pi gwo chanpyona? Sekensi depi Anzdeno. Pou lòt fanatik ki te mande nou, ant chanpyona sawoudyen an ansanm avèk MLS la kiyès ki pi gwo chanpyona? Enben zanmi m n ap fè w konnen chanpyona sawoudyen an pi gran chanpyona ke MLS la. Selon kèk etid, Saudi Pro League la klase nan nivo mwayen, dèyè premye chip Ekoses la, ki se dezyèm divizyon peyi Ekòs, epi Saudi Pro League la vini avan Serie C a ki se twazyèm divizyon an Itali. MLS la li menm nan nivo mwayen tou, men li pa kapab rivalize chanpyona sawoudyen an finansyèman paske yo gen pi gwo jwè nan chanpyona yo a epi ki gen pi gwo salè. Avan nou ale nap diw kòman ou kapab kite kesyon nan yon mesaj vokal sou nimewo WhatsApp sa kap pase sou ekran an. E nou menm nan pwochen bilten denfòmasyon an nap pote repons pou ou. E konsa tou nou kapab entegre gwoup WhatsApp lan nan kopye link lan ke nap kite nan kòmantè a. E se la nap mete fen ak enfòmasyon spò yo nou te pote pou ou jodi an. Nap mande ou toujou rete konekte ak RTK News Mondyal pou kapab toujou konnen kisa kap pase nan zafè spò. E avan nou ale nap pran ti tan poun salye kèk moun ki toujou ap sipòte nou. Mackenson Felix ki di nou lap tande nou depi nan Wanament, nou salye tout moun nan Wanament. Benel Morissette, nou salye w Benel. Philan Petival, nou salye w. Jessica Petit Homme, Antan ke sèl fi k toujou la nap toujou salye w nap toujou salye w Don Jacky Glezil e genlè se mwen ki pa gen chans poum tande repons kesyon pam yo ou mèt poze w Don Jacky nap rive sou ou Don Jacky Adonis Michelet e nou salye w Lesly Lesage mwen se Nesly depi Pòdepè mwen pa janm rate yon spò bon bagay Lesly nou la Dieu ki bon Sama Salasyèl Albert nou salye w Jos Omesca nou salye w Jos Omesca e nap tou pwofite poun di fanatik RTK News Mondial kap kite kesyon yo Ou pa bezwen fè kè w sote. Tout ekip la ap travay nan bon jan kondisyon pou n pote tout dènye eleman de repons yo pou ou. Sonley Elthime, Nou salye w Sonley ki toujou sipòte nou. Jameson Rodigues, Marconson Zephyr, Ha! Nou salye w la e. Arthur Green, Nou salye w. E Frandieu Saint Julien, Nou salye w. Syllab Nelson depi Etazini, Nou salye tout moun e k ap branche nou nan dyaspora a.